Bonjou bonjou bonjou kòman nou ye mwen salye nou mwen swete ke tout moun anfòm jodia son plèzi pou mwen pou mwen pote yon video pou nou yon video kap ede nou sitou moun brezil yo nou konnen nou rive nan yon moman la ki vrèman fè frèt e nou remake gen anpil moun ki gripe nan moman sa tou. Se rezon sa ki fè ke jodi a nou vini ak yon resèt pou ou pou ki ede ou avèk grip sa. Sitou nou konnen nan moman sa covid lan deja fè anpil ravaj isit a Brezil. Anpil moun boulvèse. Imedyatman ou gripe, yo toujou panse se Covid 19 ou genyen. Men poutan yo bilye si genyen sa ki rele grip natirèl. Se rezon sa ki fè ke jodi a nap fè videyo sa pou nou ka ede ou nan yon sans pou chase yon seri de grip ki deja antre sou ou, ou di mwens ki poko antre tou. Ou ka toujou fè prevansyon pou l pa antre sou ou. Alò se yon siwo nou pral konpoze a plizyè engredyan k ap bon pou nou. Kisa l ye? W ap bezwen 7 moso jenjanm, w ap bezwen 7 bò sitwon, w ap bezwen yon pat lalwa, w ap bezwen yon ti kanèl, mwen pa konnen si w ap jwenn. an poud lan ou di mwen si e bwa ou jwenn ou pa gen pwoblèm se toujou menm bagay lan e answit wap bezwen yon yon ti jirof jirof la vrèman enpòtan ladan lap bon pou ou wap bezwen yon ti miskad miskad la wap prann. Wap grajel epi wap pran yon pati ladann sa w graje a ou mete nan enkredyan an. Wap bezwen yon tas siwo myèl e wap bezwen 7 bouchon wonm. M panse ke isi a gen ti wonm piti yo. Li pa fòseman fòk ou achte yon gwo. Men wap bezwen 7 bouchon wonm pou mete pou nou konpoze Siwo sa ke mwen menm m pral montre nou pou nou fè a. E l ap bon pou nou anpil, anpil, anpil. Pa bliye n ap mete 7 bò lay. Nou konnen lay la li menm, li jwe yon pakèt wòl tou. Ou wè sa m di w la? Lay la jwe yon pakèt, yon pakèt wòl nan kò nou. Si nou pa t konn sa, jodi a m di nou sa. Gen lay, gen jiwòf, gen kanèl, gen miskadlan. Kat bagay sa yo, se kat bagay ki jwe yon pakèt wòl. E lalwa a tou se yon lòt bagay ankò ki vrèman enpòtan. Depi ou wè lalwa, ou deja wè se yon bagay ki anmè l ye. Men, pakont, pandan w ap fè l avèk siwo minèl lalwa a, menm gou l ou pap menm pran. Pa gade de lalwa a, nou panse ke ki anmè, pandansetan ke nou mete l nan engredyan, li pa lanmè. Non, li pap anmè. Dayè, l deja gen yon siwo minèl ladan l ki pral vrèman W ap mete yon tas ki pral retire tout gou ki pa ki pa parèt ladan l. Afè lalwa ou pa benyen panse lalwa pral parèt ladan li pou al bay tèt ou pwoblèm pou konnen se lalwa pou al bagay li. Imedyatman ou fin gen tout enkredyan sa yo, epi w ap jès mete yo nan yon blendè epi w blende l. Imedyatman ou fin blende l epi w ap koule l. epi ou chache yon resipyan ki pwòp ou mete l, swa yon boutèy kèlkonk ou mete l, epi tou w ap bwè l 3 fwa pa jou, chak jou w ap leve w ap pran yon kiyè, yon kiyè nan maten, yon kiyè nan midi, yon kiyè aswè, w ap bwè l pandan 7 jou, imedyatman ou fin bwè li, e chache w ap chache grip la, ou p ap ka wè l. M panse ke Se yon bagay k ap bon pou nou, paske anpil moun gripe nan moman an, e nou kwè ke se pa ankò fini. Ofiramezi fredi a ap moute, e konsa tou tanperati w li menm, tanperati kò w ap chanje. Gen moun ki gen bwonch fèb, ki p ap kapab egziste avèk fredi a. Se pou sèt rezon m ap envite w. Kannkanlèl la bon pou ou, jiwòf la bon pou ou. Jenjanm nan ap bon pou ou, paske se de bagay ki pral rechofe anndan w, l ap vrèman enpòtan. E m panse tou grip sa a, li pap rete sou, paske gen moun nan ki gripe, ou ka wè gen moun ki gripe la ki ka fè yon semèn, apre sa grip la koupe. Gen moun tou ki ka gen nenpòt 15, 22 jou, mwa tou, li toujou avèk yon grip. Sa pa posib. M ap konseye w, pran tout konsèy sa yo, Prepare siwo a jan m di w lan, imedyatman w fin prepare l, w ap wè tout bagay ap rezoud pou ou. E n ap kontinye di w, pa bilye prensip ijèn yo. Toujou lave men w, toujou mete maskala paske se trè enpòtan a chak moman ou mete maskala ou lave men w ou ede doktè yo e ou ede tèt ou tou paske lè w gen yon pwoblèm ou rive lopital lè yo te ka pran 2 moun men imedyatman plizyè moun enfekte ou menm tou ou soufri plis nan ling nan men lè w fè prevansyon an li bon ni pou ou Ni pou doktè a. Pa bliye Abòne avèk chanèl lan, like videyo a, pataje li, konsa tout moun va wèl, yon moun ki gon grip ki pa janm soti sou li, li va fè siwo sa epi li va jwenn yon solisyon. Se te frè w Anbwaz depi Brezil. Tchao, a la pwochèn pou yon lòt videyo.